Blese w? E blese w ap blese m wi. Kòm si m poko fè sa sou avè w epi kòm si. Pou ki sa w fè sa? M poko fè sa sou avè w cheri. Pou ki sa w oblije ap blann youn nan medam? Ki medam? Se la sèl ke jèm. Sa di m la. Lòt moun yo pa renmen yo?
Se di pase. Lòt moun yo pase. Nan pale de prezan la cheri.

Yo konn sak dwòl la, tout sa lap di yo pa manti. M oblije retire tout medam sa yo sou mwen menm poum pa ale pa yo. Yo fanm nan anfòm, fanm nan byen kanpe men epi manzè gon jan li akeyi w kem pa jwenn nan lòt fanm yo menm.
Toutou!

Banm kose, banm kose. Li pa nan men la bon sa kèk pase. Oh, tonton ou fè zèm byen chèch. Jou an te di a, male m di l konsa bagay sa ou m ansent. Oh, e e, menm si nèg la poko vini tou non. Tann on ti tan tou piti bagay sa yo l ap vini. Bon pawòl, l ap bon pawòl. Mph, konn ap di konsa oh, m gen gen tan kòm si mwa pou l te vini an l pa vini, mwen t ap swiv paske m te panse kòm si m te dwa pran on ti reta. M di jan mwa la, e sa l ye? Pa gen asòti de la bagay sa. Kunal di konsa oh li gentan konnen ke fanmi lotbò yo pap aksepte li fè pitit o menm mennaj li a e sa Santana ta fè ta ansent la bagay sa oh se retirel pou retirel Kunal ap di kisa premye ti pitit Bondye ap banm wi m pa menm konnen si map fè pitit ankò pou ta retirel Wap jwe fim Wap jwe fim Gade tonton kèm gen menm mari wi Manman kote w la M la wi Samson Se ti bò soufri monte la wi Pouki m pa achte m ap achte tè a wi.

Ou ka mete Sabdoula, e pa lakay li m pral dòmi non. Gen vèy, imajine yon moun nan. Mennen m nan vèy la tou Samson.
Mete Shouga dò kay li manman.
Mennen m nan vèy la tou.
Kounye a m di bon m ta retire l nan la. Misye di moun sa, oh bagay sa sa pou l fè, oh moun yo pral di se twò alèz, li twò alèz pou l ap depanse, pou li ap travay pou l epi pou pitit li vin ansent fanm bagay sa. Kounye a m di m pap retire bagay sa m kanpe dan.

Si ou m pa gen nan menm pou m ba w manje, si ou ka defann pou lamanje a antre nan kay la, m oblije pale avè w pou fè lamanje a antre nan kay la. Se konsa lavi ye. Si jodi a m pa kapab, se ou k kapab pou w ap fè l. Demen ou pa kapab, se mwen ki kapab pou m fè l. Nou se yon fanmi, nou pa gen lòt moun. Se mwen menm avè w sèlman ki sou latè. Ou konn sa byen. M konn sa tonton. Men, pa gen pwoblèm non tonton. Jodi la m gentan fè l, kounye a l a seye m, kounye a apre yon jou, yon de jou la, tout bagay ok.

Wa kite, wa kite la poko, wa, ou da, ou konnen moun nan jwenn nan pa vle wè nou? Ou konnen moun nan, chita moun nan, ou konnen moun nan jwenn nan pa vle wè nou? Samson, rejye mwen anpil, F la renmen w anpil Samson pitit mwen. M ap di w sa tou. M pa gen anpil pitit, se sèl 3 pitit m gen. M ap di w sa tou. Se ou ki la Ayiti avè m pit mwen. Se ou menm ki Ayiti avè m pitit mwen. Yo konnen se ou ki nan kay la ansanm avè m. Kounya pou, lè yo tande m kite w al nan vèy ou pa vini ou pa antre.

Depi wap soti la Samson pranm m paka domi. Wè tou dènyeman la m pa wè w m tande w te nan pwogram m tande m ta mouri frèt. Bagay sa yo fò sispann ansanm avè yo Samson. Epi manman bagay sa yo m pa vle pou mesye yo konnin non bagay rediyason an ki strip. Si gen redi konnin epi fè pale anpil wi. Si w pa poze pit mwen yap konnen wi. Si w pa poze pit fi pit gason m yap konnen wi. M paka fè pale anpil.
Yap panse mwen ka jwè m pap ka si el pou kont mwen map di yo sa depi w pa poze w tout jounen. Ti gason pa chita lakay li non. Ou gen bateri rediyason nouvo machin tou.

Ka pwoblèm mwen a Samson wi mesye. Sa fè w di w dènye ma w renmen nou renmen w renmen dènye ma yo a. Li wè m renmen l twòp e sa a wi. M resi fè gòl sou li. Depi wè l bezwen kòb vin woule tete m, vin woule tèt mwen, vin chita sou mwen. Manman pitit gen mizè ap pase.
Pandan map diw sa la m gen espwa. Hey gade gade aka ou pral fè pwovizyon. Wap vin la gade se yon pikòp ki pou depoze la. Diri, pwa, lwil, aransò, tout bagay nèt, tout kalite bagay nèt ki pou debake la.
Sa wap bay la?
tomat, zonyon. Kòmsi se yon boutik tout pral fèt. Ooh ti pa dous, ti pa pike. Tout bagay nèt. Pase mwen m pap vle leve maten la pou m nan bay ou a m epi ou paka di tonton men sa m te fè pou ou. Katon ze, magi, tout bagay nèt. M pral gade, m pral gade, m pral mache la bouda m pral souke. Zekete, zekete, zekete. Ti pat gen yon vit vit.
Tonton. Cheri kap tranpe kasav pou mwen.

Menm si jodi a m ta dòmi grangou, men demen se menm koulè m ap manje kanmenm. Wi, m ap manje kanmenm. He! Mwen towo a rete. M ap travay. M pa p travay mezanmi. Men, lespri m ap travay. M pa ka fè, m pa ka fè afè lou, m pa ka sekle, m pa ka ramase zèb, m pa ka pike zye. Men m zonyon m pa ka fè. Men, lespri m ap travay pou m wè si m a soti nan sa m ye. E m ap soti. Fò m soti. Wi, fò m soti.
Ah wi pitit gason m nan. Ah bon ou konnen manman w la wi pitit mwen. Samson, mezanmi Samson, èf la se pitit gason m se mizè map pase a Samson. Allo? Allo? Ahh m pat tande wi vit mwen, m pat tande vit gason m nan. Ou tande m? Ou tande m? Alo, ah wi ok. Ki mizè, oh! Vit gason m si m di w mizè m ap pase a Samson. Samson gon seri de fanm. Samson ap pran zanno tout nan nen yo, tout nan zorèy yo kouwone, sousi yo tout se zanno. Lang yo Samson wi Samson konnen. A Samson fin gaye nan menw wi. Kot Regi? Alo. Alo? Ou tande m? Wi pit gason m nan. Wi, wi. Pase m reji. An manman w la wi cheri m nan, manman w la, manman w la. Wi wi Anben ou konnen Anben Anben Samson se konsa e mizè lap fèm pase Bon gade Bon gade menm nan rat sal mwen wi pitit gason m Samson ale Lap chache lajan wi. Bon pa wè m gon sachè ki gen enpe kilòt mwen gwo kilòt mwen lè w al wè yo o grèp sa yo ban bon pou w ap mete sou ou bon tout ladan yo l ale pou l ap chache kòb wi wi wi ok pit mwen wi wi. An, en, en, en, en, m pa, m, m, m, ou toujou gen pawòl sa wap di m wi, wap di m wi Samson se jènjan n ye, f, non, non, non, non, jènjan an fò l kontwole l, fò Samson kontwole l, non, m, m, m, m, m, ou toujou ap pran pou Samson Reggie, ou toujou ap pran pou Samson, m pa vle l ansanm avè w. M pa fache non pitit mwen men w pa ka ap pran pou Samson, m konnen l se jènjan men se yon mennaj pou l genyen, Samson gaye nan peyi a. Ahh ou pral travay? Ahh ben ok pit mwen, pit gason m nan. Enben ok, ok, ok. Enben ok, ma rele w pit mwen, pa gen pwoblèm. W ap rele Samson tou? Enben pa gen pwoblèm pit gason m nan. Enben ok. Bòn jounen pit mwen. Alo, bòn jounen. Dakò pit gason m nan. Hii! Mesye! Ou wè rejwi sa a? Vakabon fini wi. Ou wèl tou wi fò Samson gen fanm tou Samson fèk ap vini ti jènjann ye chè timoun sa yo papa yap banm boul sim pa ba yo vag yo.
Ebyen vin rete bò la pa la. Koman sa? Ti kay sa a lwe ou pa lwe li.

Dodly.
Bravo. Pale map tande ou.
Tèt ou ap fè mal, ou kouche, ou pa santi ou ka leve. E vwala. E pa vre?
Ale non. Ale non.
Ou panse ke map deplase kite ou la? Sa li rele maleve.

Wap wap veyem? Soti map fon ti mache. Wap veyem? Mwen men sa map di la. Wap mwen map moun map konnen. Mwen kouche la kala pa gon ide k di mwen ret nan kabann mwen.
Dodly ou selibatè. Adi. Dodly.
Mbap deplase kito la non.
E m bezwen ou. Ou se ye?
Mwen bezwen ou. Kounye a menm. Wè wè wè sa wap fè la?

Nou gon gwo pwoblèm kap travèse nou avèk Samson. Ou konn ou konn Samson? Ok, yeah.
M konnen misye. Nou gen misye Ayiti la a. Misye la a. Chak ti kòb nou voye an Ayiti, misye boule kòb la konplètman. Menm manmi an prèske pa ka jwenn anyen. Malgre tout konsèy, okontrè m gen F la gen pou l vin la a tou paske m te di misye fòk nou fè yon ti reyinyon avè w kòm yon moun ki eksperyans. Ok. Pou w ta di nou kisa w panse nou ta dwe fè. Ok.
Men Samson li menm malgre se frè nou nap milite avèl sa fè lontan men antretan petèt m pa konn kòman nou apresye misye kòman nou pale avèl de briganday lap fè ayiti
Nou pale avèl se anpil wi. Pase otomatik yon nèg ap fè dezòd ou fèl konnen dezòd lap fè poul amelyore dezòd la sil pa tande moun kap sipòtel yo gen de sanksyon ka pran kont li.
Bon naturèlman se rezon sa menm ki fè nou vin kote w la, kòm ou di eksperyans mwen m vini se jis pou nou ka wè egzakteman paske mwen MAF lan nou pa vle pou nou bay misye yon sanksyon epi pou l to afekte manmi Lala tou, pou rezon sa nou oblije jwenn yon moun ki gen eksperyans ki ka ede nou pou nou ka bay misye yon sanksyon k ap vrèman afekte misye pou kont pa l. Ok m konprann sa men manmi Lala li menm èske li ok li okouran jan misye ap fonksyone yo se sa k enpòtan. Wi manmi an konnen Manmi an konnen men manmi an tèlman t on jan tolere misye tou sa vin kreye yon pwoblèm. Bon pratikman pou 2 pou sanksyone yon nèg kèlkeswa moun ki tolerel la lap lap bal bakòp paske se twòp dezòd nèg la fè ki fè w alètel wap sanksyonel Egzakteman.
otomatik ou sanksyonel moun ki fache yo yap sipòte misye jiska nouvèl lòd Wi non m pou wè konprann.
kote sa ap rive. Ah F la rive la wi. Koman nou ye la? Ebyen nou la oh koman nou ye la?
Ki aktivite nou ye?
Koman nou ye la?
Anben nou la sa nèg ap bay. Bon nou la ou konnen nap goumen. Se sa. Sak sa gen la hash la? Monchè m kòmanse eksplike papi an kisa Samson ap fè nou kounya la papi an ap ban nou konsèy kisa n ta sipoze fè a misye. Ou konprann? Monchè si youn nan pi bon moun ou te ka mande konsèy men m pa kache di w, m pa t ap chache konsèy pou Samson ankò men m se bay Samson vag. Papi, ki sa w lage nan men misye la? Non pratikman m di misye, depi w fin alète moun ki sipòte misye nan dezòd yo. Se manman m wi.
Donk kounye an lè n ap pran sanksyon kont misye, moun. ki dakò pou l fè dezòd yo, y ap sipòte misye jiska nouvèl la. Mwen kèm kòmanse pa santi pou misye ankò. Non, paske sa misye deside fè yo la a, monchè, misye lage kò l nan dòmi deyò, misye se pran plezi, misye panse se yon nèg ki rich, se milyonè misye ap byen pase. Jisteman, misye nan yon libètad.
Egzakteman. Sou do moun k ap sipòte l. Egzakteman.
Men lesansyèl.
Pou nèg la pa di l pa konnen gon sanksyon k pral tonbe sou do li, fò n fè l konnen dabò, a monchè daprè analiz nou fè ou fè twòp lòbèy wi, si w pa amelyore dezòd w ap fè yo monchè n ap sanksyone w. Non, nou oblije fè sa. Fòk nou jwenn yon mwayen. Fòk jwenn yon solisyon avèk yon nèg k ap fè dezòd paske nou menm pa bò isi

Bondye fèm te dil m pat bezwen ui pal E Bondye t fèm vin kanpe deyò a la wi pou m te ka konn kèk bagay wi Byen ke m tap pale m pat gen yon prèv vre men Bondye fèm gen M pral kwaze ak Sonsana wi Pase jan Sonsana kwè nan nèg sa lap fè tèt mwen pou li a epi gad sa lap regle Sonsana pa konnen non fòm kwaze ak Sonsana fòm kwaze avèl.
Monchè mwen menm avèk F la nou pale anpil sou sa, monchè nou rive nan dènye limit lan. So, bon se apati de jodi an, n ap kòmanse aplike kèk sanksyon sou misye. Bon se sa l ye, paske pratikman nou menm avan nou, m panse nou chita a 2 dabò. Pou nou wè nan kèl mezi n ap ka diminwe Libertad mouche ap fè a. Paske se finans la k fè l ap fè dezòd. Otomatik li pa gen lwa finans yo ankò. L ap pran konsyans de tèt li. Men nou eseye deja e Mama a li menm se yon lòt. Anben se pou Mama ba l bakòp. Ou konprann?
Non, ekout. Gen yon bagay ki senp. Kèlkeswa moun k ap envesti a, se li k ap pèdi. Wi. Men moun kap sipòte emisyon an tou, premye moun map alète se li menm. A, manman pwoblèm ki prezante la a paske ou konnen petèt sa Ayiti nou ye, bagay yo pa tèlman fasil. Si Samson li menm, se apati de kòb lap fè tout sa lap fè yo e nou konn sitirasyon peyi an, si n vle sipòte yon moun, Misye pa konprann lap domi deyol nan tout aktivite bon finalman misye nap pran yon desizyon nap sanksyone misye kew fache kew kontan se ou menm dan ou menm wap sipòtel lè otomatik epi man map pran menl tou man map kòmanse paralize zòrèy misye poul di misye fèt atansyon mesye yo pote plent pou ou. Si se mwen k tolere w ki fwa fè dezòd la map retire kò m epi nèg yo aji avè w. Yo exactement.
Mwen pa kache do, m tap, m te gen yon ti konvèsasyon m tap fè avèk Regi, m te di monchè e map retire sinyati a paske

Ou pa ka konn panse moun non. M pa wè chanjman non mwen.
Non misye pa montre l vle chanje ditou. M pa wè chanjman, manman m pale ansanm avèk li pa gen chanjman, epi ankò menm manman sa ankò se li kap fè kè sansib pou li se li kap ede l gaye plis. Non men.
Sa vle di jan w sot di a solisyon an e nan men nou l ye. Se bon mesye se tout afè nòmal se nou bòs la.

Wouy m telman sezi yon ti fèy kachiman m vin chèche pou m al bouyi pou m desann se disman pou m desann lèt nan tèt mwen ah Sansana ou konsa ou konnen ou byen ak Dòdly pa byen avè w ou wè jan w te kole nan kò m wap di Dòdly renmen m Dòdly renmen m Dòdly pa gen moun nan ou wè lè m tap pale wè m te gen rezon m ou poko janm di sa k pase non sèlman rapò wap fè la ou poko di m anyen ou poko di w anyen menni wi m pa gen zanmi vre. Ebyen, pandan map veye machann yo, ou konnen chak aprè midi m toujou achte ti lèt mwen nan men blan, m kanpe devan pòt la. Lèm pas, lèm kanpe a, epi m wè Dòdli ap vini. M di li, o, gon kay la pito lwen pase mwen renmen bò lakay mwen. Kounye a map pale avèl, pale avèl, pale avèl, li kontinye ap pèsiste anmède mwen. Kounye a la menm, Lè map pale avèl konsa. Madanm dòd li vin pran dòd li. Ou tèlman pale anpil ou fèm baye. M pale anpil?
Bon Santana. M renmen w se vre, ou se bon zanmi m. Men byen petèt m gen dwa panse bon zanmi m ou ye nan tèt pa w. M pa bon zanmi w. Men mwen menm m konsidere w kòm bon zanmi m. M pat janm konnen si se Bianca ki te madan Dudley plas nan ka Dudley non. Vle vin la li di konsa oh deplase ou map tann ou la bay sa oh pou mwen lap fè ridikil m di ou mèt ale m di ou mèt konn wi m pa m pa matlo non mèt al avèl wi pase mwen m devan lakay mwen m kanpe la li vin ap anmède m. Annik fè fraz sou malere a la. Fraz wap fè?
Ti kò pa renmen moun nan pa fè fraz sou li. Pa vin fè koze sou li. Mwen depi tann dat m avèk Dudley m pa janm konn si l te avèk Bianca. Li pa zanmi w, li pa zanmi w kounye a lap vin di w wi se kite l kite avèk Bianca Men sa ka rive l ka kite l. Oh sa w di la a. Yon derespektan mesye. M rele Dudley wi, Dudley di m tèt li ap fè l mal. Epi Dudley kanpe avèk fanm li kare l bò yon lari ankò wi tankou s on moun.